Ok,
nou pa di, gen kèk kesyon pou Jojo, a wè?
Wè, m ap pose Jojo yon kesyon. Ou prè Jojo? An alè nou. Wè, wè.
Mwen chèm kontan ou t ap viv Plato Santral a yon sèten moman, ou di m ou gon vi dansanm de tout Plato Santral la ou konn bouye, pa vre? An han. E, a lepòk ou t ap viv Plato Santral, avèk jodiya ou la ki ki sa w panse si w ta tounen ankò plato santral kòman w ta renmen jwenn boye ankò pa rapò avèk epòk ke w tap viv nan plato santral la kòman w ta renmen rejwenn boye ankò.
Mon chè pou m di w, m te konn ale nan sous tizo, m te konn monte, monte nan vil ki pi wo la. E, Sodo?
mon chè, m pa al ankò akoz de wout la, sa se premye bagay. Donk, Si gen yon bagay yo ka fè pou yo amelyore sa pou travay nan wout la, m panse sa t ap trè enteresan. E Josué, m pi wè gò gen.
konfout Boyer non avèk yon lòt kote.
Kòman ou di? Pi gò konfout Boyer avèk yon lòt zòn paske nan epòk ou t ap travay Mirebalais a, te toujou gen wout paske wout ki relye Boyer avèk Mirebalais sa li fèt depi nan lane 2000. Te toujou gen wout. Etandone ou pa konfond zòn yo. Nan men wout la vin kraze kounya wi. Non non Boyer se pa lè ou fin kite lopital la ou prale.
Sètènman, lè ou pral Sodo.
Non, e dènyè fwa m soti ladan y, m t ale nan nan gaz ki apre car wash la, apre premye car wash la. Ah ok ok ok.
Dènyè fwa sa gen anviwon yon, li pa menm ko gen yon mwa. Mon chè m te dekouraje e sa gen anviwon 3 mwa m te fè, m te gen yon kon, m te yonn nan moun, yon konferansye pou yon konferans ki te fèt nan yon otèl. Dènyè fwa.
Padon? Avan 4 sezon li ye. Li poko fini yap fèl se sou bò goch. Li imedyatman avan gaz gaz poum gazolin ki anfas 4 sezon an li sou bò goch. Donk, s on zòn m wè ki gen devlopman ladan l. Genyen, gen otèl k ap fèt, gen otèl ki la deja. Byenke. Alò, li an vwa, li an vwa de devlopman. Men, e ou menm, antanke yon moun ki t ap viv nan Plato Santral, ki, ki inovasyon w ka pote ou menm? Paske, on nèg ki t ap travay yon sèten moman yon kote, Donk li ta toujou renmen retounen la. Men pou retounen la, fò w ta pote kontribisyon pa w nan devlopman an. Ou menm, di m la, an peu de mo, ki, ki, ki sa w ka pote an tèm de devlopman, an tèm d'innovasyon pou Plato Santral? Mon cher, e, son trè bèl kesyon. Pou m kòmanse, m ap di w, m toujou kwè Se moun ki viv la, ki konnen pwoblèm zòn nan, ki konnen sa y ap andire, ki ka pote yon chanjman an pwofondè. Mwen menm, de pa sa m wè, m ta ka di w m ta renmen pou wout la amelyore, pou sèvis pou otèl ki nan zòn nan bay pi bon sèvis paske m t al nan 4 sezon m pa satisfè m ka di w sa yo men ou menm k ap viv la ou konnen egzakteman ki pwoblèm an pwofondè ke Boye ap travèse mentnan se mwen ki ta di w pandan w nan zòn nan ki sa w fè deja pou amelyore kondisyon Boye. A bon, m trè kontan apòt ou a.
M konsa a bon tou a. Men m te jis poze yon kesyon. Ok. Bon antouka e n ap salye Wesner ki apèn rive la. Wesner se frè m. Enben Jean, pa gen pwoblèm.
N ap kontinye, n ap kontinye sa yon lòt fwa. M te kontan. N ap kontinye sa yon lòt fwa. Byen ok, pa gen pwoblèm. Byenveni e bon echanj a tout moun.

Mesaj de Zi San Bel Ede Ader. Bal San Ou Save Pwanye de Men. M tande yon video oubyen gen yon vwa kap pale. Ofèt se se sûrement yon téléphone ki sou Talkback, m pa konnen si moun nan si moun nan wè sa e li tap mye si si si moun nan pap pap pale li tap mye pou l mute pou l mute mikwo a yon fason pou bagay yo pase byen dayè an jeneral se konsa reyinyon an pase Lè moun nan fin pale, li mute li mute mikwo l epi konsa tout bagay ap byen pase. Josué deja fè sa euh ala mi sou mute euh mwen wè Wesner freeze la pa konn se Antouka nou pa konnen nap demare egzakteman a 8 è 15 min 14 Alo alo alo ok m swete ke m pase pase byen e m rèlman kontan ke nou rejwenn mwen e aswè a la donk se konsa bagay yo toujou kòmanse se 2 ou 3 moun ki kòmanse ki kwè nan yon rèv, yo kwè nan yon inisyativ, oubyen yo kirye, e yo vle gen plis enfòmasyon, alò m ap di nou tout, bonswa e mèsi paske nou rejwenn nou. Kounye a nou pral pale de angajman 2030, angajman 2030 oubyen a 2030. E kèk règ avan nou kòmanse, nou di si ou pa pale, mete w sou myout, antan ou pa pale a. Avèk sa, n ap redui tout bwi ki nan background nan. Epi lè w ap pale, pale, mete w osi prè posib de mikwo a. Si se telefòn ki nan men w, mete telefòn nan bouch. Epi moun nan, Jackie, eskize m, moun nan gen chans tou pou l leve men l, pou l mande lapawòl. Donk, li ka toujou fè sa anvan l pale, anvan angaje yon konvèsasyon. Wè Èske sa mwen se siy moun nan se se video. Wi, alò nou wè Jozye leve men l la, Jozye te di yon bagay, lòt bagay m ape ankouraje tou, e m kwè tout moun ki la a ou konnen kòman e m rankontre avèk yon de jan pèsòn donk. Si pou nou bay sa nap pale a plis chans pou lòt moun ka tande gen de fwa se kill pou nou kill oubyen koupe videyo a. Avèk sa se senpleman vwa nap itilize pou plis bandwidth. Mwen pa konnen kote w ye a ou pa gen pwoblèm koneksyon donk nou pati. Alò ee. Konbyen moun la ki gen yon chans gade dokiman mwen te pataje sou angajman 2030 la? Tout moun wè l deja? Pa gen moun ki poko wè li?
Onètman, mwen m te wè dokiman nou te voye l men m pa t gen tan gade l.
E m poste li sou ekran la, m pa konn si nou gen posibilite wè li. Konbyen moun ki ka wè li?
M wè l, m wè l. Ok, ok. E... La mwen wè l tou e.
Se sa.
Koman nou ye? Bon ap kenbe, sou ta kapab e... Mwen kapab prezante ou?
Ok, se Wisner. E mwen suiv nou fèk monte la konya la. E bon fòm di mwen te mwen te li mwen te li angajman 2030 la. Mm-hmm. E mwen te bon mwen te mwen te menm soumèt avèk aplikasyon an. Bon mwen poko wè pyès mwen poko wè pyès mwen poko jwenn pyès feedback sou kont Gmail mwen paske Te gwo pakèt enperatif nou te di, pa egzanp, e eske moun nan vle angaje l nan, pa egzanp ala, si moun nan vle e sèvis nej volontèman nan anba afè lojistik, eksetera, bagay sa yo, bon, m te aplike, m te aplike, m te aplike youn nan bagay sa yo, men m poko resevwa pyès M poko jwenn pyès kont pyès pyès repons pyès feedback sou kont Gmail mwen. Ok ok pran ti pasyans toujou feedback yo ap vini e nou nan moman kote nap konpile e non moun ki vle patisipe ansanm avèk nou nan angajman 2030 men nou bezwen asire nou gen yon maksimòm de moun posib avan nou vrèman lanse nou nan aktivite yo ki gen pou kòmanse pa revize repons ke moun yo bay epi gade pou wè ki moun ki kapab rejwenn nou. Lè w fin ranpli, lè w fin ranpli sondaj la, n ap gade apati de repons ou yo, kòman w pale epi. Kalite oubyen karakteristik n ap chèche kòm sòlda ki pou fè pati de angajman. Ya, koup yo la, n ap pran, n ap fè eksperyans yo detanzantan paske yo konnen.

pati aplikasyon pou pou rejwenn mouvman an. Mwen menm m aplike tou, m aplike m te m te pran le tan. Ou li sa deja?
Ou li dokiman sa deja? Wi, egzat.
Ok. E
e petèt ke m ta kapab mande ki moun ki genyen

Wi, nou tande w wi, men ou te pi klè talè a. M chanje de pozisyon paske m te koute lari an, m te di aske t ap gen twòp bwi, m chanje de pozisyon. Èske w tande m la kounye a? M mèt pale, nou ka tande w. Jis pale yon ti jan pi fò. Ok.
Bon, mwen te gen chans pou m li angajman 2030 lan. E se si mwen aplike pou angajman 2030 lan. Mwen vle kontribye, mwen vle pote sipòm. Men, nan lèkti ke mwen tap fè, mwen te gen plizyè kesyon, men pami kesyon yo map poze nou yon aswè a, e nan, konsènan e sa mwen te wè, sa mwen te li, E mwen wè nan angajman 2030 lan, youn nan objektif SNEIPC ak ALC genyen se mete yon sant kote ke nou pral fòme moun nan enfòmatik e jesyon antrepriz. Mwen genyen nan bay fòmasyon sou mastè, sa nou rele metriz an Ayiti. Kesyon ke m te vle poze avèw spesyalman Jacky epi tout rès ekip la Eske nou tandem 5 sur 5? Wi nap tandew mwen pa mwen kòman Ok Etan done ke nou vize pwogram mastè oubyen metriz men kisa n panse tou paske jeneralman lè map gade nan plato santral tout etidyan ki antre a ki antre a linivèsite tout jèn ki antre a linivèsite pousantaj ki soti avèk yon lisans li pa anpil. Donk defwa etidyan ou byen jèn yo yo kontan pou yo antre nan inivèsite, men yo boukle sik detid la vreman, men yo pa remèt travay de fen detid yo, yo pa remèt memwa pou yo lisansye. Men kounye a, an 2030, kòm pwojè, pral genyen fòmasyon sou master oubyen metriz. Eske avan menm nou vize master a, nou pa ta kapab vize yon pwogram de lisans pou tout jèn ki ta renmen lisansye swa nan domèn management, swa nan domèn enfòmatik? M panse la li t ap ankò, bon selon mwen, m panse li t ap ankò pi bon. Nou tap tou gen pwomosyon nou apre yo fin lisansye yo resevwa mastè. Eske nou pa nou pa gen ide lisans lan avan menm nou gen ide mastè a? Se sa ke m. Wi wi, m kwè mwen avèk ou te diskite sa deja men an pasan e premye pwen m vle touche a se ke dokiman n ap gade a avèk tout plan n ap gade a se yon dokiman ki, kòman di sa, an anglè yo rele living document. Mwen vle konnen de tanzantan nou kapab a, nou kapab e, nou tande mwen? Mwen tande, mwen tande. Wi, wi, li modifyab. Wi, li modifyab. E se menm nou menm ankò avèk fidbak nou bay a, sijesyon, kòmantè, k ap pèmèt dokiman sa a petèt nan yon 1 nan ankò rive dokiman vrèman nap chèche a. Men ou konnen tout bagay sipoze kòmanse yon kote. E lide pou mastè a, m te wè l tankou e e objektif, objektif e e a lon tèm vrèman pou sa nap gade a. Mete yon e yon sant enfòmatik, sa yo rele Center for Technology and Business, Men anndan n, e pwogram ki pi wo a nou wè se yon metriz nan syans enfòmatik. Men sètènman nou konnen avan w rive nan metriz, ou genyen tout yon lòt, yon seri de lòt etap pou w franchi. M dakò avèk ou, mwen sipoze kapab ofri lisans avan w rive nan metriz la. An menm tan tou, pa egzanp, nou t ap diskite antre nou, gen yon pakèt sètifika Etika menm ou rele li. E an franse men gon seri de gon seri de fòmasyon nou pral ofri. Yon fòmasyon ki kapab pran 4, 5, 6, 9 mwa san kou pa pase yon pakèt tan ladan. E m ap e m pral chèche lis sa a, m ap retounen a li menm. Men m dakò avèk ou, sètènman gen bagay nou ka ofri ki pa p oblije moun nan pase yon pakèt tan men li kapab pran sa yo an an atandan ke l rive nan mastè.
Ok, m konprann nou Jackie, m konprann nou, dakò, dakò.
E... Se sa wi mesye.
Pardon?
Mwen edifye, merci beaucoup. Ok.
Ki lòt moun te gen lòt kesyon ankò? Ah. Kote, kote, kote alami. Bon, mwen alami, pa pa janm pale nou sak pase.
La mou la. Mwen, mwen, mwen la wi, e map suiv, epi map eseye pran nòt tou pou ke konnen. Fòk, fòk, fòk, se mwen menm nòmalman ki sipoze fè swivi ansanm avèk Jaki, ou konnen ke l pap note yon seri de ti detay kareman, epi Map swiv epi map pran nòt. Ok, an fòm. Trè byen. Nou gen kèlke moun ki rejwenn nou la. Avan nou avanse, èn nou wè si nou ta kapab rekonèt moun ki avèk nou. Nou genyen sètènman mwen menm, Jacky de ALC, SNEPC, Angajman 2030. Genyen Alamy ki avèk nou la. Josué ki rejwenn nou an dirèk de Orlando, se sa? A Etazini. Nou genyen... Pardon, Wid? Wid Jean Charles, Wisner, Wid Boye, li menm pa konn kote Wisner yi.
Menm kote nan menm zon nan, nan menm zon nan la. Epi gen Widi, Augustin, de Beladè. Widi, eske se Beladè yi? Kounye la ou byen? pou pa ou prens.
Talè ala m sot pa ou prens, m fèk antre belader. Epi wap sonnen byen konsa, pa vre? Ok, an direk de belader, epi nou genyen Fritz Gerard Antoine. Fritz, ki kote ou ye?
Mwen mwen ench la nan mouman la. Oh, Fritz ou ench. Ok. Trè byen, mwen nèk yo trè trè... E prè la pou avèk anpil kesyon sou angajman 2030, m apresye sa. Donk m pa konnen si m ta kapab jis avan nou kontinye e ke m te bliye fè lè m te kòmanse a, si chak moun ta pran 30 segond pou di kiyès yo ye, epi ki okipasyon yo kounye a, epi sa k fè yo santi l nesesè pou yo rejwenn e apèl sa a aswè a. Wid nap komanse avèk ou.
Repran pou mwen silvouplè. Ok, jis repran non ou ki kote ou baze ki okipasyon epi pou ki sa ou estime li nesesè pou rejwenn nou aswè.
Ok, merci Jacky. Map repran non an se Wid Jean Charles. Très senp kòm de lwa bwa. E, mwen se aktyèl etidyan dezyèm ane an jesyon de pwojè ak refima inivèsite. Nou tande m? Mwen tande w.
Pale anpe pi fò. Ok, mwen se etidyan dezyèm ane ak refima inivèsite, jesyon de pwojè.

Genyen ya gon bou mwen kontinye.
Ok mwen se answit mwen se achivis pèseptè nan zanmi laspi Nou tande w lwen.
nan sit achiv ki se
euh ok alo Wi wi. eske se byen la se byen mentnan? Wi wi. Ok, mwen se archiviste percepteur nan l'hôpital universitaire de Mirbalais. Nou tande m la konya? Nou tande w. Ok. E dènye bagay la se pou ki sa w panse li nesesè pou pou rejwenn nou?
Ok, mwen panse li nesesè pou m rejwenn angajman 2030 antanke yon jèn etidyan, antanke yon jèn pwofesyonèl, Premyèman, pou m kapab ogmante, pou m kapab ogmante konesans mwen sou le plan de la teknoloji, e sitou de no jou, teknoloji de lenfòmasyon e de la kominikasyon son bagay ki trè repandu e ki vrèman enpòtan, pe enpòt jèn k ap viv jounen jodi a, si w pa gen 3 zouti sa yo nan men w ki se teknoloji, inovasyon e nimerizasyon, Monchè, kesyon devlopman an se tande w a tande l. M jije nesesè outi sa yo, yo vrèman bon antan ke jèn pou m anbrase yo, e sitou mwen se yon etidyan an jesyon dpwojè, m panse m ap kapab pote kontribisyon m tou nan angajman 2030 lan, paske disi 2030 m ap gen tan lisansye nan inivèsite Trefima. M panse m gen anpil bagay ke m pral fè ansanm avèk SNEIPC, ALC, donk se rezon sa ki fè mwen rejwenn pwojè sa a antanke yon jèn etidyan, antanke yon jèn pwofesyonèl, antanke yon jèn atizan tou.
Ebyen, n ap avanse. E sonje yon minit sèlman. Ok, kilòt, kiyès moun ki vle al ankò?
Jackie, ou la? La wi. Ok, jeneralman mwen pa, alon mwen pa, pa tèlman renmen fè sa non, tankou, e, pale de mwen menm, plis, mwen plis vle tankou, e lè, pa ton kote moun ap dekouvri, yes ou ye.
Wesner, dezole, wap gen pou fè sa plizyè fwa nan lavi ou, donk an ale, an ale, ou gon minit. Ok.
Wesner Jean Charles, donk mwen se yon etidyan fini sa an kominikasyon miltimedya, mwen se yon, alò, mwen genyen yon fòmasyon, alò mwen diplome nan Ecole Normale Fondamentale, aktyèlman m ap travay nan Radyo Emèjenti FM, E mwen pasyone anpil de teknoloji paske m estime nan fason fason e ansenyan nou yo ap ansenye nan sal de klas yo e m santi yo pa yo pa yo pa yo pa update vreman vre. Donk m vle rantre m vle rantre pi fon nan sa k rele teknoloji an paske nou konnen Kesyon entènèt la son bagay ki vrèman enpòtan. E sitou nan mond sa. Se sa k fè. E wap wèm gen yon gwo ti kras fòmasyon nan webmaster. Donk se nan ALC map pran ti bagay sa. Ok m panse nap la nap kolabore ansanm. Trè byen, trè byen. Ah who's next? Ki yès ki vle avanse?
Bon, rapidman m ta prese avanse. M pa konn si m ka ale? Ou mèt pale, n ap tande w Roudy. Ok, mwen se Roudy Augustin, mwen se, mwen nan senkyèm ane syans enfòmatik, nan pratikman dènyè ane. Mwen se, mwen nan premyè ane jounalis, mwen se grafis. Youn nan, Youn nan bagay ki te fèm plis anvi rejwenn angajman 2030 se avèk deja demonstrasyon ke m te swiv nan sa k te fèt dènyèman e samdi pase. Se paske m te wè de jèn ki renmen teknoloji menm jan avèm paske antwot nan pati enfòmatik la mwen se pwogrammè e mwen renmen kesyon grafik la anpil tou kòm se grafist. M te wè gen de jèn ki te ki te eseye ap eseye pale e an tan ke enfòmatisyen ki te eseye konvenk mwen avèk bagaj yo te genyen. E m wè vizyon angajman 2030 lan li pa depaman ak vizyon ke m genyen mwen menm an tan ke teknoloji ki senplifye bagay yo, e patikilyèman enfòmatik ki rann bagay yo pi fasil, e ki fè tout bagay ou te ka pran mil an pou fè l, nan santan, nan yon jou ou fè l. Donk m panse ke avèk sa ke m gen tan aprann e apati de dizan aprè sa m ap gen tan genyen an plis, m panse ke m ap ka pote kontribisyon m nan tout sa angajman 2030 genyen pou l ofri avèk tout moun ke ki pral genyen, ki pral adere avèk vizyon l lan. E m panse li fèm kontan pou m te fè sa. E antwot, m ap tou fon, voye nou fon ti bagay pou mwen silvouplè. Mwen te patisipe nan yon akaton IOT ki se Entènèt dèzobjè.

pwojè nou te fè a se fè yon sòt de water cooler kote ke depi w nik parèt a veso a anba bouch resipyan an, dlo a tonbe otomatikman, se kòd ki fè l, epi depi w retire bagay lan, dlo a kanpe. Avèk kowonaviris ki vin gen kounya la ki mwens ke n ka gen kontak a bagay yo l ap pi bon. E kounya moun yo vin wè tout enpòtans pwojè sa ke n te reyalize, ke nou te mande èd etc pou n te avanse avèk pi lwen, nou pot ko jwenn, men nou ka ale sou paj silvouplè Izok Ayiti oubyen gen Obed Sendy, nou ka nik tape Obed Sendy, m wè l se youn nan moun ki pataje l paske l se prezidan Izok Ayiti. Epi nou ka wè sa. Roody, èske èske ou sou ou sou gwoup WhatsApp patisipan SNE yo? Wi, wi, m sou li. Ya, ou kapab poste l la pito. Plis moun ap gen posiblite. Paske la nou pap gen tan. Nou pap gen tan ekri, nou pap gen tan fè anyen. Mèsi anpil paske ou pataje sa avèk nou. E konn tounen sou sa paske konn konn gen plis pale pou nou fè sou sa. Ok? Pa gen pwoblèm, m ap fè sa. E gen kòmanse gen anpil moun la ke m wè e nou gen 9 moun deja k ap patisipe la e donk entwodiksyon vin kòmanse yon ti jan difisil la men nou genyen Dyelic ki avèk nou Alamy pase de prezantasyon pa gen Alamy ou pa bezwen di anyen e answit nou genyen Labòd Labòd Fred epi nou genyen Larose pako gon fi

Pou ki rezon w rejwenn?
Dakò, m ap salye tout moun ki deja konekte e ki rejwenn sal reyinyon sa. Se yon plezi pou mwen pou m patisipe e sitou apre m te fin fè yon ti kout lekti de angajman 2030 lan, si m pa twonpe mwen. Donk, M panse ke m genyen wol mwen m kab jwe nan devlopman e chanjman sistèm oubyen peyi sa a. Donk, an kèlke sòt, nou chak gen yon travay ke n ka fè ki lye avèk konpetans nou. Donk, pou m pataje, pou m patisipe nan chanjman, m panse ke li enpòtan pou m kab la, pou aprann de nou. Ok.
Nou genyen Fred.

Domèn enfòmatik vrèman enterese m. Youn nan bagay ki pouse m vini nan angajman 2030 lan, se ke mwen enterese avèk teknoloji anpil, devlopman teknoloji, eksetera. Youn nan rèv mwen se ke se pou Ayiti omwen ta avanse sou le plan teknolojik paske teknoloji a gen anpil avni ladan l avèk tou youn nan bagay ki plis fè m antre tou se ke se inisyativ SNEI te pran Ench lan se ke m te wè kòmsi gen avni avèk angajman sa e sa k fè m te di fò m pote kout

Oh, bon, mwen salye tout moun ki ki sou reyinyon an la, nou sou platfòm sa, mwen se la Ozer Gaston Germain. Mwen travay nan edikasyon, mwen responsab lekòl, mwen se direktris fondatris ekòl Foyer de l'Enfance. Donk, pa le fèt ke m ap travay avèk timoun, e mwen nan edikasyon, sa fè ke m gen anpil enterè pou m adere a pwojè sa, m twouve ki trè enteresan, e paske kounye a pa ka fè edikasyon san san konesans an TIC yo yo. Donk sa se youn nan enterè mwen. Epi m vrèman renmen inisyativ ekip ILC a ap fè nan peyi a, e patikilyèman nan Plato Santral. Paske nou te ban m anpil anpil tiz nan dènyè aktivite ki fenk te reyalize nan

yon kòmantè kèlkonk de Youseline, sa k fè li rejwenn nou anpi egzakteman nan ki nan ki domèn l ap evolye tout sa. Alò, kesyon n te poze talè a pou tout moun se kilès nan nou ki te gen yon chans li dokiman an? Bon, m p ap tounen avèk kesyon sa ankò men m ap pito jis fè yon yon e, e, pa fè prezantasyon jeneral de sa k tap pase nan tèt mwen lè m te vin avèk lide angajman 2030. Ah, Èske nou resevwa m byen? Alright. Bien.
Bon, e premyè rezon an, Li te di, bon, mwen avèk Alami nou te kòmanse avèk Sney PC an 2018 nan Mirbalè, kote n te gen 2 mwa sèlman pou nou te prepare li. 2019 nou te fikse nou, nou di ok chak ane l ap fè genyen nan Plato Santral. Men, apre nou pase yon kote, nou ta renmen ke genyen yon tras ki rete, yon swivi ki fèt. Men an menm tan tou, m ap poze tèt mwen kesyon, se ki moun ki pral fè swivi sa? Li enpòtan ke mwen wè si m ta kapab ralye yon twoup, mete yon gwoup de moun ansanm ki kwè e ki pre pou ede ke l reyalize nenpòt kote l ap ye. Menm si se Bèladè, gen Laskawobas, gen men Plato Santral la nou ale an 2021, ekip ki ap prepare l la ap la pou kèlkeswa kote nou ale. Donk se te rezon premyè la ki te fè nou vin avèk lide angajman 2030. Pandan n ap pale, moun ki p ap pale tanpri mete nou sou myout. Moun ki p ap pale yo, tanpri mete nou sou myout. Moun ki pap pale tanpri mete nou sou mute. Donk kounye a, m di bon li enpòtan ke nou gen yon gwoup de moun, yon gwoup de sòlda ki vrèman as la pou pèmèt ke travay la fèt nenpòt kote n ap fè evènman an. M byen kontan avèk repons yon seri de moun a sondaj ke mwen te poste a. Gen plizyè moun ki deja di yo ke yo la, yo renmen sa k ap fèt la, yo renmen ki pran yon angajman konsa, e donk sa te fè byen m wè se pa pou kont nou nou ye vrèman nan sa nou vle fè a. Men nou di pandan ke n ap òganize, pandan ke n ap òganize SNE, nou ta renmen ke nou fikse nou de objektif. Sa vle di ke gen bagay nou kapab reyalize tou. Paske SNE lè nou te fèk kòmanse nou te fikse objektif. 2030, nan sans ke n ap fè evenman chak ane yon kote diferan. Lè 2030 rive, nou fin fè li, kounye a n ap chita pou nou fè yon evalyasyon pou nou wè ki pwogrè ki fè de 2018 lè n te kòmanse a, a 2030. E nou te chwazi 2030, nou di sa nan dokiman an, paske se dat sa Nasyonzini chwazi pou rive reyalize objektif li fikse pou yon seri de gran chanjman ki sipoze fèt atravè lemond e nan plizyè domèn. Men nan domèn enfòmatik, nou kapab konsantre nou sou sa. Nan objektif ke nou te fikse, pa egzanp, nou di avan premye janvye 2031, nou ta renmen pou deja genyen yon sant enfòmatik avèk e yon sant ki ofri disiplin nan enfòmatik avèk jesyon antrepriz. Sa nou bay lan anglè, Center for Technology and Business nan rejyon Plato Santral la. Sa di talè a, son dokiman ki e ki ka edite yon modifyab. Sa vle di ke etan m di kounya la yon sant nan Plato Santral la, gen dwa gen yon sant pi devan nan lòt depatman. Ou konprann sa m di w? Pa gen anyen, nou pa vrèman limite. Men omwen nou fikse nou yon seri de objektif pou nou atenn. Se di sant sa kapab ofri metriz, nivo metriz nan syans enfòmatik. Genyen kòlèg nou, Wid, ki di bon, an menm tan tou nou gen dwa wè lisans nan menm domèn enfòmatik la. Premyèman tou, nou te yon seri de training, yon seri de sètifikasyon. nou ka ofri nan diferan domèn ki gen pou wè avèk enfòmatik. Ok. Nou wè tou posiblite pou nou ofri graphic design, data science, nou konnen data science ou gen analiz e kapti de, ou ben sezi de done, se yon branch ki ofri anpil opòtinite kou li. Yon opòtinite ke ou pa vreman bezwen deplase pou al travay paske ou kapab travay kote ou ye si w konnen bagay sou graphic design, De la Saens, nou wè jesyon antrepriz se pa yon bagay yon moun oblije al pase yon pakèt tan lekòl. N ap ofri 2 bootcamp ki trè entans, trè entansif, ki kapab ofri sa yon moun bezwen pou kapab jere yon antrepriz. Nou wè tou posiblite pou moun nan aprann anglè, lang anglè, lang espayòl, lang fransè. E anglè sitou non di anglè paske de pa sitiyasyon jewografik peyi Dayiti genyen yon nesesite pou yon jèn antre 16 e 45 an kapab degaje l nan lang anglè a paske li senpleman fè sans, li ka ouvri plis pòt pou ou si ou konn anglè. E espayòl nou a pwoksimite de Repiblik Dominikèn nou fè echanj avèk yo donk gen nesesite pou nou aprann panyòl la. Fransè, bon, n al lekòl nou aprann fransè, li nesesè ke nou, nou amelyore fransè nou, si n ap pale yon lang, nou pale l byen, ok? Nou wè tou fòmasyon nan lidèchip, paske sa mank anpil, e donk se de bagay ki vrèman kapab ede yon moun avanse sou baz pèsonèl. Lòt bagay nou wè tou, se kolaborasyon avèk plizyè lòt gwoup ki deja nan domèn nan deja. Pa egzanp, nesesite ki genyen pou n ankadre administratè lekòl yo. Gen anpil nan nou la ki pwofesè lekòl oubyen ki ap jere yon lekòl, gen moun se yo menm menm ki te etabli lekòl la pa egzanp. Se la Roser sot di non, nou panse nou, li en, li enpòtan ke nou ankadre moun sa yo. Li enpòtan tou pou nou ede lekòl yo konekte. Kòlèg nou Alamy kòmanse yon inisyativ Lekòl Konekte, ka e pataje avèk nou kèk background sou li. Se nan ki fason nou kapab pèmèt ke yon lekòl rive genyen yon sistèm pano solè e pou ede l. Li kapab genyen 2 ou 3 laptop, li ka genyen yon ti laboratwa, menm si li pa gwo, ki kapab gon 6 kit 10 òdinatè ladan pou ti moun yo kòmanse inisye yo a enfòmatik. Donk se tout bagay sa yo nou wè nou ta sipoze akonpli avan premye janvye 2031. Donk an gwo se sa li ye e nou panse o kou de wout nap fè dè distri tankou nou menm ki sou liy nan aswè a kote nou ka vrèman Mete tèt nou ansanm pou nou kapab akonpli bagay sa yo nou sot di a la. Men sonje m di nou sa se yon lis pou nou kòmanse, pa gen anyen ki di se sa yo egzakteman nou sipoze fè. Nou kapab fè plis ke sa. Mwen kanpe la epi mwen ouvè a moun ki genyen kesyon poutèt sou sa m sot di. Avèk mwen?
Wi, nou avèk ou wi. Mwen menm pèsonèlman m pa vrèman gen kesyon sinon di ke chwa yo se son plito de chwa ki tandans dan le sans ke priyorite oubyen enpòtans moun bay a branch sa yo se de enpòtans ki vrèman reyèl jan ou di an. Sitou depi bagay lan gen sezi de done, depi bagay la gen pati grafik ladan, depi bagay lan se... Dayè, mwen wè chwa yo, dayè m panse, ou menm avèk moun ki te fè chwa yo, nou pati sou baz, sou, sitou sa ki pi demande, sitou nan mond teknolojik lan. Donk, vrèman, m pa, m pa, m pa, m pa. toujou petèt ka gen ajou ki posib ki pou fèt, men m pa, m panse ke chwa yo yo plito judisye, dan le sans ke jan m di w lan, se de chwa ki wè se bagay k ap domine mond lan pou lenstan. Trè byen, trè byen. Lòt kòmantè?

Ok, nòmalman youn nan kestyon, alò avan ke m poze kestyon an, m ta fon kòmantè sou wi se de chwa vreman ke nou fè ki jisteman lye avèk mòd nimerik lan, sou mòd enfòmatik lan, sou men kounye a la kestyon m kab e kestyon m kab poze, donk anpil nan nou an Ayiti pa gen konsyans de sa n ap di a, so nou pa konnen enpòtans yo. Donk, m konprann ke sa Ayiti vle fè a, so se nan fason pou entegre l nan lavi jenès yo, se yo fè, kòm yo ta di sa, konsyantize yo sou li. Men kounye a, yon bagay ki enpòtan ke m panse ki te ka bon, donk se Pandan nou gen, nou fin fè chwa sa yo ki lye avèk mond teknolojik la ki ap pouse avèk yon vitès vètijinez aktyèlman. Donk, aprann de bagay ki konkrè konsa sa ou prèske pa limite. Ou pa gen yon espas jewografik vreman ke ou ka travay dirèkteman. Donk, ou lye a tout mond lan. Donk, kounye a la a, youn nan bagay ki enpòtan m te vle di a se te òganize sitou de seyans de doryantasyon pwofesyonèl. Pase ke jounen an, jounen jodi an, majorite jèn, lè yo fin fè filo, ou byen avan menm yo fè filo, tout objektif yo se vin medsen, se vin agwonòm, donk e se vin kontab, m pa konnen. Men kounye a si nou gade byen, gen lojisyèl ki ranplase kontab yo. gen lojisyèl ki ranplase menm avoka yo. Donk, nou prèske di tout bagay yo ap fèt nan yon klik. Men se li menm jenès lan, m pap di, m pap ale twò lwen, men m panse 60 a 80 pousan jèn jodi a, e menm paran yo tou, yo mete nan tèt yo, se medsen pou pitit yo a ye, donk se doktè. Donk men kounya la, si Aristide
E Jelic, m kwè m kwè m avèk ou. Donk lide a se kòman nou kapab kòmanse oryante jèn yo. E ou tonbe egzakteman e nan liy avèk youn nan bagay mwen te sipoze fè ane pase e e depi kòmanse ane sa la nou di ke chak ane lè n pral rive nan zòn avril, me petèt petèt tousuit apre egzamen bakaloreya, nou ka kòmanse avèk li. Men nou pa oblije tann, paske pa oblije se lè elèv la rive nan filo tou, nou kòmanse ap pran sa tou. Sa nou gen dwa pèmèt yon elèv ki depi nan reto, nou kòmanse atrap yo, epi ankouraje yo vini nan de sesyon konsa kote nou gen moun ap envite yo tap vini, pale de ok nan moman nap viv la la kisa yon moun ta sipoze aprann pou l kapab fè yon kòb m pa gen kè nan anyen pou yon moun vin medsen vin agwonòm vin doktè men bagay sa ou pa ka aprann yo nan nan nan 6 mwa ki bagay moun nan ka aprann nan 6 mwa pèmèt pandan li lekòl pou fè tèlman l renmen pou li ta renmen fè a èske pa gon bagay li ta aprann ki ta pèmèt ke li kòmanse dakò avèk ou son bagay ki nan plan ILC n ap kòmanse avèk li ane sa
wi e kite m ajoute yon ti bagay anplis e e e Djeli gon moun k ap di alo la. Alo? Ah bon ok ann tande l ann tande l. Wid Jean Charles. Nou kopye m la Wid, senplis Wid ou sonnen reyèlman lwen, m pa konn sa k pase. Waw.
Ok, e pou kounya? Nou nou tande w, nou tande w, mèt pale.
Bon, m ap site Djodral pou bèl kòmantè sa ke l fè a e m prale sou menm liy sa a ansanm avèk Joly Candral Alò avan menm tou map salye e felisite ekip ALC avèk SNEIPC a, byen ke m wè nou tout mize sou Jaki, men fò n salye e felisite Alamy tou kap fè yon travay enpekab e kap fè yon travay de grande envergure nan kominote Mirbalaisyèn nan. M gen kèlke jou de sla m t ap reflechi sou sa tou, sou menm sa Dioly Kandral t ap di an konsènan oryantasyon pwofesyonèl la, paske mwen m se yon viktim de sa. M pa konn si nou kopye m? Nou kopye m trè byen la? M tande w byen mwen menm. W ap byen pase.
Ok. Mwen se yon viktim de sa k rele oryantasyon pwofesyonèl la tou. E se sa k fè m ap di nou ekip angajman 2030 lan, e si m ta vle pote yon, m pap di modifikasyon non, pote yon sijesyon pou ou Jaki ki di an n tann pou n wè disi egzamen bakaloreya pou n wè si n ta fè l. Mwen menm se pa konsa m wè l. M wè s on travay ki dwe fèt, piske nou ap debat sou li depi aswè a la, s on travay ki dwe fèt kontinyèlman chak jou ojou lejou menm nan menm nan rankont CNEIPC yo ap fè yo, ALC ap fè yo, son bagay ki toujou repete a chak nou rankontre avèk yon gwoup de jèn pou n met levanjil sa nan tèt yo. M dakò, m dakò avèk ou. E fò l kòmanse apati de, li ta dwe kòmanse apati de klas imanis, kòm si twazyèm, depi lè timoun nan soti nan nevyèm ane l nan twazyèm, fò l kapab kanpe pou l di, Men ki sa m vle devni. E a la, a la minit ke l di, men ki sa m vle devni, m vle devni yon jesyonè, m vle devni yon enfòmatisyen, ebyen, men, m dwe pran lekòl la on, sou yon lòt ang. M pa dwe jwe, donk, men, men ki tip de matyè, kounye a m pa ka chita ap griyen dan m ankò, piske m bezwen devni yon, yon enjenyè an enfòmatik, ebyen, fò m travay o jou le jou pou lòske m rive an filo, si m pral patisipe nan yon konkou, pou jeni, jeni an enfòmatik pou m pa tonbe. Donk son travay ki dwe fèt depi a la baz. Paske mwen te viktim de sa, depi lè m te nan klas imanis, imanitè yo, m te nan twazyèm segond reto, malerezman, li te trè difisil pou pwofesè yo de te pale m de sa k rele oryantasyon pwofesyonèl. E se sa k fè lè m rive an filo, m gen plizyè bagay m te vle aprann. Donk se pa la swit, se mwen menm ki vin ap chèche, chèche, m vin di bon men kisa m pral aprann. Men si depi nan klas twazyèm, nan ti klas ki pi ba yo m te jwenn yon moun ki t ap oryante m, m pa t ap janm gen difikilte sa yo. E se sa k fè m vin di, dènyèman m ap fè yon refleksyon, m di, bon, si ILC te nan plato a depi avan menm mwen te tèmine etid klasik mwen an 2013, Jounen jodi a m fè yon pakèt ane yo rele beton. Jacques ou pa konn ou pa konn ou pa konn tèm sa non. Non se ane ane lè w rete lè w pap fè anyen. Lè w pap fè anyen ou fin ou tèmine etid klasik ou pap fè anyen ou pa ka al nan inivèsite. Si pwojè sa m te gentan rankontre ansanm avèk li m pap ba w manti m pa tap fè tout ane beton sa yo. Bon, non, m dakò avèk ou Wid, ou genyen opòtinite kounya la pou pa, pou e prevni ke yon lòt jèn pase nan menm bagay la. Sa vle di ke rejwenn yon ekip ki kapab pèmèt ke kounya ou mete ou disponib e pou rantre nan de aktivite ki pi enpòtan. Genyen konstaman e oryantasyon pwofesyonèl kap fèt.

Wi, bonswa tout moun ki te yon ti kras, yon ti kras ta. Nou wè m fè silans se paske mwen ap swiv yon ti kras de prè. M ta jis renmen ajoute yon bagay, se ke pou kounye an, kite m di nou ke ALC n ap travay sou yon plan pou ke nou apwoche paran yo avèk timoun yo, avèk lekòl yo tou. de fason kiltirèl, paske nou konnen chwazi yon metye an Ayiti li plis baze sou kilti. Pa egzanp, yon moun ki wè yon bèl ti fi, li di, o, ou sanble a yon ti mis wi ou menm. Epi sa w tande a, kou l fini lekòl, li vin yon enfimyè, paske tout moun te di ke li son bèl ti fi, li sanble a yon ti mis. Nou konnen ki enfliyans ke paran yo genyen, vu ke se yo menm kap peye etid yo. Travay la yon ti kras difisil, e se pou sa ke m panse ke li ase enpòtan ke nou tout nou nou pote yon kontribisyon. E angajman 2030 se tankou yon sèman, banm di sa konsa, se tankou yon sèman ke nou tout fè pou ke nou kapab pote kontribisyon pa nou kote nou ye pou ke nou kapab kòmanse enfliyanse e chak moun, chak paran, chak direksyon lekòl, pase ke jodi an, kite mwen onèt ansanm avèk nou, kowonaviris ap fè anpil ravaj, anpil kote lan mond lan, nan Amerik la nou se petèt dezyèm oubyen twazyèm peyi ki poko ki poko touche ditou e nou konnen ke lè l rive lan tout nan nenpòt ki kominote, lekòl oblije. li fèmen. E si lekòl fèmen, isit an Ayiti, timoun yo kareman prèske pèdi ane an ankò. Sa vle di ke nou wè travay ki pou fèt la pou lekòl yo gon sit entènèt ke timoun yo te kapab petèt aprann sou li, touche paran yo pou sansibilize ki jan teknoloji kapab ede yo. Se prèske yon travay angajman 2030, son sèman ke n ap eseye fè.

Alo?
Patrick, ou mèt pale. Patrick, ou mèt pale.
Ok, e... Trè byen, map remèsye nou tout ki ki nan konferans lan la, e patikilyèman moun ki òganize l yo. E mwen tap swiv nou avèk anpil atansyon. E son inisyativ ki lwòp, Sof ke nan apwòch yo, mwen yon ti jan pèdi. Lè m di m pèdi, se kankou lè n ap pale de oryantasyon pwofesyonèl, nou ta. Sa mwen fini pa konprann se ke. Patrik, Patrik mwen manke moso nan sa w di a. Ou di lè n ap pale de oryantasyon pwofesyonèl, epi m pa tande w ankò aprè sa.
Sa se tout metye. Teknoloji a vini.